Sa kap fèt tout moun, m espere nou anfòm. Sa gen kèk jou, federasyon te sòti yon videyo kote nouvo antrenè seleksyon nasyonal la T ap bay kèk detay sou lis li an, sou kòman l pral demare konpetisyon an ak objektif li yo. Enben nan videyo sa, li fè konnen ke Konrad de la Fuente, ansyen jwè FC Barcelone nan, pa elijib pou l jwe pou Ayiti ankò. E nou menm daprè rechèch ke nou fè, nou wè ke se totalman fo. Nou pral esplike w poukisa. N ap envite w rete jiskalafen pou w pa rate anyen nan videyo sa. Abone a chanèl la si w poko fè sa. Aktive klòch de notifikasyon pou pa rate pwochen videyo nou yo, al swiv nou sou tout lòt platfòm yo, sa trè enpòtan pou nou, pou ede platfòm lan avanse. Conrad de la Fuente, ki fèt de paran Ayisyen, Dominiken, nan peyi Etazini, gentan jwe pou usa deja, men daprè rimè yo l vle chanje seleksyon nasyonal, donk se sak fè pwosedi yo tap fèt pou l vin reprezante Ayiti. Enben janm te di nou an, sa gen kèk jou, Sébastien Migné fè konnen ke Jwè sa pa elijib pou l jwe pou Ayiti. Nou pral tande pou ki rezon. Un joueur comme Coran de la Fuente aujourd'hui ne peut plus jouer sous la bannière haïtienne puisqu'il a trois sélections dont deux en match officiel avec les États-Unis donc pour lui c'est fini. Kounya ann fon ti retounen sou sa règlement fifa yo di pou chanje seleksyon nasyonal gen 4 kritè fòk ou respekte. Premyèman, fò w te gen 21 nan lè w t ap jwe dènye match ansanm avèk seleksyon nasyonal la. Dezyèmman, fò w pa jwe plis ke 3 match ansanm avèk seleksyon senyò la. Sa vle di, maksimòm ou ka jwe se 3 match. Depi w depase nonb sa yo, w p ap ka chanje seleksyon nasyonal ankò. Fòk 3 zan pase depi lè w te jwe dènye match ansanm avèk seleksyon nasyonal la. Epi dènye an, fò w pa jwe okenn match faz final avèk seleksyon nasyonal la. Sa vle di, depi w jwe yon grenn match nan yon konpetisyon ansanm avèk seleksyon nasyonal la, ou p ap ka chanje seleksyon ankò. Kidonk, Si Konrad te jwe koup di mond la ansanm avèk Etazini, li pa t ap ka jwe pou Ayiti ankò. Oubyen si l te jwe Kopa Amerika, li pa t ap elijib ankò. Nan ka Konrad la, dènye match li te jwe ansanm avèk Etazini, se te fas avèk Kanada, lè sa li te genyen 20 tan. Li jwe 3 match avèk Etazini, youn amikal epi 2 nan kalifikasyon koup di mond 2022 a, donk li pa jwe okenn faz final yon konpetisyon ansanm avèk Etazini, e toujou elijib pou l jwe pou Ayiti. Men elijiblite a ap vin nan kèk mwa toujou paske septanb ap fè l 3 zan depi l te jwe dènye match li pou Etazini. Si se m wou faz final la avèk le fè ke Konrad jwe 2 match eliminatwa koup du mond ki redui Munir a l'erreur, m ap pran yon ti egzanp pou nou. Munir El Haddadi, ki te jwe kalifikasyon Euro Espagne, chanje seleksyon e al jwe pou Mawòk. Donk jwe match kalifikasyon pou yon peyi pa otomatikman elimine elijibilite l pou l chanje seleksyon nasyonal. Donk m panse antrenè an ak federasyon an dwe fè plis rechèch sou dosye sa yo konsa y ap kapab fè yon pi bon travay. Pou mwen, Konrad poko gen nivo pou seleksyon nasyonal la, sezon sa l t ap jwe nan Eibar nan D2 peyi Espay, li jwe 22 match tout konpetisyon konfondi, make 4 gòl e delivre yon pas desisif. Sa pou mwen ki pa ase pou yon jwè jwe pou Ayiti kont tenu konkirans ki genyen yo. Men kòm Repiblik Dominikèn sou dosye a tou pou fè l vin jwe pou yo, donk olye bay enmi an zam, nou t ap prive l de yo. An menm tan tou, nou t ap gen yon pyon an plis paske Conrad ka fè yon bèl sezon ane k ap vini an la e tounen youn nan eleman enpòtan seleksyon nasyonal la. Pa ezite di m sa nou panse de videyo sa, abone a chanèl la si w poko fè sa, aktive klòch de notifikasyon pou rate pwochen videyo nou yo, epi n ap di w a la pwochèn!